Apre sa k pase la a devan nou tout, m sot ap tande Senatè Patrice Dumont, m regrèt ke li pa nan stidyo a, pou li ta prezan, men li ta toujou an liy, m t ap tande nou byen, m ta renmen poze Senatè Dumont kesyon, m ta renmen konprann li avèk lòt moun. ke misye reprezante yo anndan sena avèk moun ke m reprezante yo, avèk moun ke idantifye m yo, avèk moun ke yo idantifye senatè a. Pa egzanp, mwen menm mwen siyen, yo idantifye m a yon gwoup de moun, m reprezante yon gwoup de moun anndan sena. Misye siyen, misye pa siyen, men misye pale, misye pale, misye sot pale, misye pale, misye pale anpil. Ann ta di sena, mwen menm m ta renmen nou fè refleksyon, m ta renmen tout ayisyen fè refleksyon sa a, èske se vòt ki ta pral gen oubyen se kowòm? Eske sa m di si se sa te fèt, m ta renmen poze Patrice Dumont, Senatè Patrice Dumont, Pwofesè, eske se vòt ki tablo oubyen se kowòm? E poukisa li pa siyen samdi maten li te pwopoze sougwoup Sena a, kote nou tout ye a, nou 10 Senatè yo, Fwote, mete, fwote, fwote mete 3 pwen. Fwote mete 3 pwen pou li nan seyans lan. Si l pa t ap vote, èske w konprann, ki sa l ta pral fè? Paske si, poukisa, poukisa misye pa siyen e li mande mete 3 pwen pou li? M ta renmen konprann sa. M ta renmen, m ta renmen nou menm tou, antanke jounalis k ap eklere pèp la, Eseye klere m nan sans sa tou. Paske se pa vòt k ap genyen, se kowòm k ap genyen. Pou prezidan Lanbè te prezidan, se senpleman 6 senatè k pou te gen la. Poukisa senatè Jim ap fè non sa a? Poukisa li fè pèp ayisyen an sa a? Senatè Garcia,
ki 3 pwen sa yo l mete? Paske jisteman, li kòm yon senatè de la repiblik ki reprezante yon depateman, m pa ka tou. M poko ka di 3 pwen, m pap di 3 pwen an. Se Senatè Joumou pou ki fè m konprann dabò, pou ki fè pèp ayisyen konprann dabò, pou ki fè lemondantye konprann dabò, demagoji politik k ap fèt tout tan, tout tan, tout tan, nan nèg k ap pale pi byen yo anndan peyi an. Fòk nou sispann jwe jwèt sa avèk pèp ayisyen an. Mwen menm, gwoup moun pa m ke mwen prezante anndan Sena a yo, M pa kontr kòb bagay yo, m ta renmen konprann eske se kouwòm ke nou te bezwen oubyen se vòt ki t ap gen? Alò, Senatè Casaneva. Si misye te ka pwopoze pou mete 3 pre nan seyans lan, sè ke misye t aksepte pou misye t aksepte pou Lambert prezidan, men misye pa siyen pou pèp la pa wè l. Nan men men an pa tap gen vòt senatè? Pa tap gen vòt, se kowòm. Se jis kowòm vini, vin patisipe nan pwogram ou te pote a, vin bay kowòm. Vin bay kowòm epi pote nan prezidan. Epi jodi a misye pa siyen, si misye pa siyen misye tap vin bay kowòm pou sa misye ap fè plapla sa a. Donk senatè Gracia Delva, eske ou ta vle di nou la a, pozisyon senatè Patrice Dumont an se pou.

Anpil fwa, ale, apa de eleksyon m pa ta pral nan presans nan konpetisyon a nèg sa yo. Paske eleksyon se konpetisyon se pèp. Nenpòt lòt konpetisyon ki ta fèt m tap rete. Dayè se yon coach, m respekte l. Eske se se pa paske misye se yon bon coach ki fè misye ka fè gwo egzèsis sa? Mwen ta renmen konprann egzèsis sa mwen menm. Mwen ta renmen Patrice Dumont rele pou li eklèsi pèp ayisyen an, fè m konprann egzèsis sa, poukisa samdi maten li te pwopoze 3 pwen. ki mete men silans lan e li konnen klè m pa pral fè yon pakèt pale anpil m pa m pa konn pale anpil m pa konn pale twò di mwen menm sa m konprann m konprann men sa m konprann m ta renmen konnen poukisa misye fè pèp ayisyen sa li pa siyen e samdi maten li pwopoze 3 pwen pou yo mete nan siyans lan sa vle di ke misye te dakò siyans lan t ap fèt ok donk li pa siyen men l al bay kowòm. Li pa, li, li menm, li ta pral bay kowòm. Li tèlman t ap bay kowòm, li pwopoze twa fwa pou mete nan syèj lan. Ok, Mesye, stop! ok. Mesye, blòf la fini, mesye. Mesye, blòf la fini, mesye. Nou fin tiye prezidan, nou tiye pakèt moun a bouch nou. Blòf la fini, mesye. Blòf la fini. Li nèvan, mesye. Blòf la fini. Li nèvan. Blòf la fini. Fè m konprann blòf la fini. Wi. Sispann! Sispann! Blòf la fini. Sispann! Bann mechan! Sispann. Ok.
Mèsi anpil, Senatè Dèlma. Mwen menm, mwen menm mwen ta renmen, mwen ta renmen yon refleksyon sou sa. Mwen ta renmen kèk moun, moun ki pi fò yo nan peyi a, nèg ki konn lwa yo, nèg ki fò, m konn tande y ap pale, m ta renmen yo ede m konprann sa. E pliz, silvouplè, ede m konprann li. Ede m konprann kòman Patrice Dumont fè pale konsa nan tout radyo nan peyi an,